Mwen vle di bonjou e bonswa tou depan de lè nou pral chwazi pou nou kapab gade videyo sa. Mwen retounen avèk ti videyo sa pou m kapab pale de yon bagay, yon sijè mwen vle debat, pa yon bagay non padon, yon sijè mwen vle debat ansanm avèk. zanmi, moun ki apresye, moun ki tolere m, menm pou sila yo ki pa renmen m. Avan menm ke m kòmanse videyo a, n ap kriye ansanm avèk mwen, Ebenezer, Ebenezer, jiskisi Letènèl nous a secourus. Sijè ke li ye pou jodi a, pou ti videyo sa a m pral pote pou nou la, mwen vle pale de pasyans. Pasyans. Anpil moun ap rèl tann pasyans pasyans pasyans kisa ki pasyans lèw pa gen pasyans a kisa kel repwodwi lèw son moun ou pa gen pasyans pasyans se sa ke mwen pral devlope ansanm avèk zanmim ansanm avèk fanatik mwen yo ansanm avèk moun ki renmenm m pa yon atis m toujou ap di fanatik ansanm avèk moun ki apresyem moun ki tolerem moun ki toujou gade video m yo map di a chak moun ki gade video sa kite yon kòmantè dim kisa nou panse m gentan di nou sijè video a deja se pasyans mwen vle pale de pasyans kisa ki pasyans lè ou gen pasyans ou kapab rive lè m di ou kapab rive si ou gen objektif ou kapab atenn objektif la lè ou gen pasyans paske si ou pa gen pasyans ou pa kapab atenn objektif ou. Paske san pasyans ou gen dwa pa ka avanse. Paske ou gen dwa di a, a m pa gen pasyans pou m tann. Yon egzanp, m ap fè yon manje, m pa ka tann pou m tann manje a kuit pou m manje l alòske se yon manje m met nan dife. Si m te gen pasyans, manje a t ap byen kuit, m t ap byen chita, mwen t ap byen manje, answit mwen t ap byen bwè. Men si m pa gen pasyans, m pral manje yon manje tou kri lè sa a, lè sa a manje sa a pral gonfle m. Manje sa pral fè vant mwen gwo, manje sa pral banm dyare. Men quand il s'agit m anplwaye le tèm pasyans, m itilize pasyans, m ap manje yon bon manje, m ap manje yon manje ki byen kuit, yon manje ki anfòm. Mwen vle di ansanm ansanm avèk, ou tande, m di ansanm ansanm, ansanm ansanm, sa vle di nou tout ansanm moun ki gen pou gade videyo m yo, videyo a. M ap di nou, aprann itilize pasyans nan kèlkeswa sa w ap fè. Si ou pran yon echèk nan yon bagay, pa di w ap kite sa. Pa di w ap lage sa. Aprann gen pasyans. Paske avèk pasyans, m ap rive. Kouri pa rive. Ou gen dwa ap kouri, mwen menm m ap mache. Wap bouke nan wout ou menm kap kouri a. Mwen menm kap mache, map rive kanmenm paske m pran pasyans. M itilize pasyans pou m kapab rive. Lè yon moun ou pa gen pasyans, ou lage tèt ou nan twou. Ou lage tèt ou nan twou. Ou pa reyalize. Se paske w pa gen pasyans ki fè w al mennen tèt ou kote w mennen l lan. Ki fè w al lage tèt ou nan twou. Epi tou, si w se moun, nou pa nan dosye kretyen, si w se moun, si w se moun, fò w aprann gen pasyans avèk tèt ou. Si w pa gen pasyans avèk tèt ou, ou p ap gen pasyans pou mwen menm, ou p ap gen pasyans pou frè w lan, ou p ap gen pasyans pou sè w lan. Paske ou menm pèsonèlman ki mèt tèt ou, ou pa gen pasyans pou li. M ap ankouraje chak moun itilize pasyans tande. Nou wè pasyans, lè w gen pasyans, w ap rive, w ap abouti, w ap grenpe montay la. W ap grenpe montay la. Paske si ou pa gen pasyans, ou pa bezwen met nan tèt ou, w ap ka rive o somè a. San pasyans. Paske kon ou gen pasyans, nou wè pasyans, mwen repete pasyans, pasyans, paske. Video a pale de pasyans, la pasyans, la pasyans. Pèsiste sou pasyans ou. Tann. Si w se yon kretyen, ou byen si w se yon moun w ap priye, Bondye gen twa fason l reponn yon moun. Dèfwa li di w wi, dèfwa li di w non, Dèfwa li di w tann. Quand il s'agit l'Etènèl, anplwaye lemo tann, sa vle di l mande w fòk ou gen pasyans nan sa w ye a. Nan dezè kò w ye, fòk ou gen pasyans ladan l. Nan sa kò w ye a, fòk ou gen pasyans ladan l. Ou ret ka yon moun, si moun nan fè w yon bagay, si moun nan fè w yon bagay, ou reyalize sa l fè w la pa bon. Pa rete, pa rete, pa rete nan sa w ye a, oubyen ou pran tèt ou, ou tou pran tèt ou voye nan twou. Fò aprann itilize pasyans mezanmi Aprann itilize pasyans Paske avèk pasyans Ha papa Ou wè pasyans Pasyans vyen de silans Kant il saji de pasyans M gen pasyans Paske lè ou gen pasyans ou fè silans Prèske pa gen moun ki konn sa k ap pase Men gen anpil moun M reyalize gen yon pakèt moun ki pa gen pasyans Fòk yo gen yon chèf Nan dèyè yo pou k ap di agoch agoch Adwat adwat Adwat agoch Non Kon w gen pasyans, wè depi w gen pasyans, w ap mennen tèt ou a bon pa, ou pa bezwen moun di w agoch adwat sesi sela patati patata, ou p ap bezwen tout sa yo, ou p ap bezwen tout chèw bout baton sa yo nan dèyè w paske w gen pasyans. E kan ti l pa, kan pasyans egziste epi mo mizèrikòd ap vini tousuit aprè paske w gen pasyans, depi w gen pasyans anndan vokabilè w la. Fòw wè gon ap gon mo k vini ladann kap rele mizèrikòd. Kon gen mizèrikòd. Menm si on moun ta fè w yon bagay, ou estime sa moun nan fè w la pa bon se vre. Men il saji ke w gen pasyans. Anndan vokabilè w la, gen mo mizèrikòd anndan l epi w tou prèt pou w avanse. Pou nou pa di padone, paske padone a gendwa twò gwo mo. ou tou prèt pou avanse. Men si ou pa itilize pasyans avèk le mo mizèrikòd, frè m, sè m, l ap entipè difisil. W ap pran, w ap pran blokis sou wout la. M sonje gen yon moun, m te ba l yon konsèy nan yon moman difisil. M di l, si w fè tèl bagay, si w fè tèl bagay, men ki konsekans sa pral genyen. Li pa okipe m. Se paske l te estime ke, li te estime ke se swa ke m pa t moun ase, m pa t moun devan l, m pa t gen ase de pwa pou m te kapab pote konsèy la pou li. M di, si w fè tèl bagay, men ki konsekans sa pral pwodui demen. Li pa okipe m. Li pa okipe m. Ebyen, se konsèy la m te ka ba li, mwen ba li l. Si l pa resevwa l, se li k pa resevwa l. Men anndan m te di m ba l konsèy la. Anndanm. M beni non Bondye difèt ke Letènèl toujou la pou mwen. M beni non l. Li banm anpil pasyans. Map mande Letènèl yon ti kras la chajès. S nan pati l te bay Salomon an pou l fè m gad yon ti kras ladan l. M konnen l difisil, men fè m gad yon ti kras. Menm jan li banm pasyans. A wè m repete l, li banm pasyans. Pasyans mache ak tout silans ladan l. Nan lavi fòw gen pasyans sèm, fòw gen pasyans frè pam, paske avèk pasyans wap avanse, wap rive sou chemen an, san pasyans ou pap ka rive, wap bloke sou wout la. Epi depi ou pa gen pasyans li fòw malelve tou. Ha, wè depi ou pa gen pasyans, ou vin malelve, pèsòn pa ka pale avèk ou, pèsòn moun pa ka di w anyen, depi yon moun pale avèk ou, ou tou prèt pou vole sou li, ou tou prèt pou vòltije sou li. Sak pase ou pa gen pasyans. Ou pa gen pasyans ou pa gen kouraj. Gen moun se kò yo gwo. Yo gwo men yo pa menm si ou wè moun nan gwo li pa gen Gen moun ki piti ki gen kapasite vre wi. M reyalize sa gen moun ki tou piti ki gen kapasite ki gen kouraj. Ki gen kouraj. Men gen moun humm ki pa gen pasyans. Yo tou prèt pou yo lage tèt yo nan twou paske yo pa gen pasyans. Ebyen Se konsèy sa m te vle pote pou chak moun ki gen pou gade ti videyo sa a, ki kapab kite yon kòmantè pou di m kisa nou panse. M ap konseye nou itilize pasyans tande, chak moun ki gen ki gade videyo sa a, itilize pasyans. Ou wè kon w gen pasyans, li va tou vin ak mo mizèrikòd landan l. Menm si yo ta fè w yon bagay, ou tou prèt pou w avanse. Nou pa di padone non, avanse. Paske si w padone, ou gen dwa fin padone anpi ou frennen nan ou menm. Men. Li vin ak tout on mo mizèrn kòd anndan l. E pi fò aprann anndan vokabilè w la, frè pa m, sè pa m, zanmi pa m, moun chak moun ki gen pou gade videyo a, itilize mo mizèrikòd anndan l tande. Chak moun. Paske Letènèl gen mizèrikòd pou tout moun. Si wouk lòm. Si Letènèl ki Letènèl gen mizèrikòd, e nou lòm, a pli fòt rezon, fò m ta gen mizèrikòd. Itilize mo anndan voka, gad anndan vokabilè w la byen pou wè si w gen on mo mizèrikòd anndan l. Tande. Gad anndan l. Ebyen, zanmi, fanatik, moun ki renmen m, m toujou ap di fanatik, moun ki apresye m, mwen pwale, m ap retounen avèk yon nouvo videyo, sa va pli bèl, sa va pi chofe. Bye!